Bonjou bonswa tout moun, tout fidèl fanatik chanèl sa, nou kontan rejwenn ou, nou kontan pataje avè w yon nouvo videyo sou chanèl sa nou konnen w renmen anpil, yon chanèl ki la pou enfòme w de tout aktyalite nan peyi dayiti. Enben jounen jodia nan emisyon sa medam e mesye nou pral pale de zen sa ki genyen ant Dipèfèk ak ansyen mennaj li Betty

Men vwala moun rele l, moun di l men Dipèfèk ap pale de li, enben li chwazi reponn Dipèfèk paske li di lè l panse a ansyen mennaj li yo l tchipe paske se pa t yon bon eksperyans. Jodi a Dipèfèk ap byen pase a Blondedy Ferdinand. Tout moun konnen sa pa gen lontan depi Dipèfèk te fè demand maryaj a Blondedy Ferdinand kote misye Met ajenou nan mitan lari. Betty nou konnen deja sa gen kèk tan te deja pale sou relasyon Blonde di Ferdinand ak D-Perfect kote ke li te salanbe D-Perfect li te raple D-Perfect li dwe l 5000 dola se pou l degaje l fè Blonde di Ferdinand sanble kòb la voye ba li pito. Paske li konn fè anpil byen pou D-perfect jounen jodi a D-perfect pa ka panse l ka fè stil sou li Betty fè konnen menm jan jounen jodi a Blondedy fè di nan ap okipe D-perfect li menm tou l te konn fè anpil anpil bagay pou D-perfect se paske D-perfect engra ki fè D-perfect ka ap pale jounen jodi a pou l fè konnen lè l sonje a ex li yo Li tchipe paske eksperyans sa yo pat bon pou li. Ebyen nou pral pèmèt ou tande mezanmi. Ansyen mennaj Dpèfèk la Betty jan lap salanbe Dpèfèk fè Dpèfèk konnen sonje kiyès ou ye sonje kote ou sòti ann tande Betty. Ti gason ap pale de gon ex gon ex ou sonje ou tchipe. Se pa sèl mwen menm ki te ex ti gason an m pa konnen sa ti gason an ap pale a pa vre Li di konsa gen de ex ou sonje yo ou tchipe So sa vle di l ap panse avè ex la m pa konn si se de mwen menm l ap pale non M pa konn si se de mwen menm l ap pale Li di konsa nan post la yo voye post la pou mwen li di konsa gen de ex ou panse avè l ou tchipe First of all kiyès ki ex ti gason an se pa mwen menm Pase lè zen an te pete sou Facebook Anpil ti fanm sal sou Facebook tap di ou sa oh ti gason pa konnen ou, ti gason an pat janm mennaj ou, ou te gen foli madan atis, e sak fè w vin di zin an pa vre? So si nou menm on kok te kanpe ki tap di konsa, ou tande, si nou menm on kok te kanpe ki te di konsa m pat kouche avèl, li pat janm nèg mwen, poukisa kounya la li pale de ex li nap tag mwen anbal? Lèm te mande ti gason an kob mwen kem te pretel, Li pat vle ban mwen m te vin sou social media nou menm ankò ki tap dim oh m te gen foli madan atis kounya m vin fè moun ti gason an ti gason an pat janm renmen avè m pa vre se nou ki te di sa kòman fè lèl poste yon post lap pale de ex li nap tag mwen anbal es vin esplike m sa vin esplike m silvouplè pase m paka konprann ayisyen m renmen avè ti jenòm nan m depanse tèlman lajan sou ti jenòm sa m depanse twòp ou konprann sa m di w la m tap travay 2 djòb. Ki sens nou bezwen konnen m pa banm esplike nou zen pi ba se mwen nap pran zen nan men lòt moun vin pran zen nan menm m tap travay de djòb pou m ede ti garon sa lè ti garon sa bezwen al nan stidyo Betty te la pou li lè ti garon sa te bezwen tounen bak sendomeng pase l te kite sendomeng li t al ayiti Betty te la pou li pa vre tout sa l te bezwen Betty te la pou li lè l te prete kòb nan men m m te mande l kòb mwen an lè m fin kite l se mwen menm ki kite l m pa se mwen nap pwopoze nap di atis de ki atis de wè. E mwen k kite jenòm nan, lè m fin kite jenòm nan, mwen di jenòm nan konsa pou l voye lajan l te prete a ban mwen. Pa vre? Li te bezwen achte yon machin, m te prete l kòb, pa vre? Mwen di l voye lajan m nan tounen bak ban mwen, lè m fin kite ansanm avè l. Ou tande? Lè m fin kite ansanm avè l. M poko janm konnen depi m ap viv pou m kite yon nèg oswa yon fanm kite m. Jamè. So, lè m fin konnen sa l ap mache fè, mwen di l konsa, ou konn sa k pase? Mwen pa bezwen nan relasyon ansanm avè w ankò, voye lajan m tounen. Nou tande m? Lè m di l voye lajan w tounen ban mwen, li fache, li fè konnen ke, o, ou fin prete mwen lajan m al achte yon machin, kounye a ou bezwen lajan mwen pa, m p ap ba w l ankò, kòm ou te mennaj mwen, m gen foto toutouni w, m gen foto toutouni w, tete w, tout bagay, m pral lage yo sou entènèt la, paske m p ap remèt ou lajan. Se sak fè Mwen tal nan pimp news Mwen fè ti jenòm nan met lajan Apre de sa m pa janm pale mal de ti gason M pa janm wè ti gason Pa gon fwa pou nou wè ti gason son kote pou nou wè m la Pa gon fwa nou wè l anba laj ti gason sa pou nou wè Betty la dan Pa gon lè nou yon bagay pou nou wè pa vre M pa janm nan zen avè ti gason Kounya menm nou menm Facebook tap di konsa Ke m lèd Oh m lèd m te gen foli atis M tap depanse bagay sa w pa vre. Menm nou menm Ki te di m te gen foli atis li pat renmen avèm nan se menm nou menm ankò kap tag mwen map dòmi map dòmi sou ti vye bout kay mwen an la ti vye bout kay map peye pou li chak mwa map dòmi ladann nou anpeche m dòmi nap tag mwen m paka konprann se enkwayab hein se enkwayab banm di nou ti gason sa tèlman m depanse nan ti gason sa bon m konn fè paske m pa nan di ti gason sa. D-perfect! Jameson danje! Mwen telman depanse pou ti gason sa! Se paske m pa vle fè zen sou Facebook, m te di Elsie konsa pou l remèt mwen kòb li te prete m nan. Li, m te prete l la that's it. M mande l kòb m te prete l la that's it, m telman depanse lajan sou D-perfect. Pou yon moun ta gen kran pou di D-perfect ap pale m mal, m pa kwè. M pa kwè. M pa kwè. M pa kwè non. M bay ti gason an vag. M pral gen 2 zan avèk Jenny. So sa vle di si m pral gen 2 zan avèk Jenny m gen 2 zan depi m kite w. Silvouplè cheri, lè w ap pale de ex ou yo mete tit sou yo tande. Pou moun Facebook pa mete m nan fucking zen tanpri. Paske mwen menm lè m t ap depanse pou ou a m t ap depanse san kontwole. Lè m te depanse pou ou m t ap depanse pou ou san kontwole. Bon ou te prete 5000 dola m nan fò w te kale m ni. Prete se prete bay se bay. Nou wè sam di nou an? Prete se prete bay se bay. Pou lajan m depanse nan mounda Jameson. Kounya ou pran pòz ou avè Blandine wap ouvè kò a goch a dwat. M pa gen pwoblèm m kontan pou ou. M kontan pou ou avè ou avè Blandine. Se pou Blandine depanse pou ou. Paske sa sa Blandine ap fè pou ou kounya yo, m gendwa pa gen m pat gen plis ke sa, m te konn fè yo pou ou tou. Lè viza w te konn fini lè paspò a vini m te konn fè yo pou ou se nòmal pou Blandine fè yo pou ou se nòmal pou Blandine fè yo pou ou paske se se fanm ou li ye se nòmal lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou lè m te avè w la m te konn ap depanse pou ou tou m konn rete grangou m ap voye lajan ba ou si w ap pran pòz kounye w an milyonè konsa lè w ap rantre avè èks ou tchiipe di Blandine pou l remèt mwen tout kòb m te depanse nan ou yo. Ti Blandine kòm kounya w avèk on Queen ki siperyè ki gen milyon, di l konsa, ti dam sa ki rele Betty Service sou Facebook la, li te konn depanse pou mwen anpil. Di l konsa, w konn sa k pase, ekri on chèk 20 mil dola bay Betty, paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola nan ou. M sur et certain m depanse plis ke 2000 dola plis ke 20000 dola nan ou Ou pral nan studio Betty m pa kapab Oh m pral fè photoshoot Betty fò m achte rad fò m achte n you mayo fò m achte n you pantalon n you tenis Tout sa w m te konn la pou ou M te konn la pou ou So pa pale kaka de mwen Pa vin di oh lò w chanje ex ou ou tchiipe Kiyès nan ex ou yo Betty? Dim si se Betty ki fè w tchipe Dim Paske cheri pa fè m rale tout resi yo non Pa fè m rale tout resi yo Paske m chonje m sonje w menm Jameson m gen adrès ou M gen foto lisans ou M gen tout bagay ou sou telefòn sa m ap fè live la la Kounya m ta dwe ap di w sa oo lè w panse avè ex ou ou tchipe kiyès nan Mete presizyon sou ki ex Paske m chonje M sonje mwen k te konn ap teke ni ou menm ni frè yo ni manman w ni sò tout fanmi w M sonje sa. M sonje sa. On ti visye ou ye. M sonje sa. Si yon moun ka rekòde live la voye bay Jameson pou mwen, voyel bay Jameson aka D-Perfect. Voye live sa ba li pou mwen. M tande li di konsa oh lè lap panse avè ex li li tchwipe. Sak fè w tchwipe? Paske kounya Blandine epav ap bwa manje lajan l. Paske m te epav tou. M te epav tou pase m te konn depanse nan Mundo. M te epav tou pase m te konn depanse nan Mundo. Sa fè w pa chita la fè moun Facebook konnen bay tout resi yo. Remèt mwen 5000 dola m te prete w la. M te prete w 5000 dola. But ou pat remèt mwen tout lajan m te konn depanse nan Mundo yo. Lè w ap di ex ou yo Jameson, D-Perfect whatever ou bay tèt ou non kounya. Ou tande? Lè w ap di ex ou yo met presizyon. Paske Betty sèvis, lè Betty te avè w, Betty te konn depanse nan moun dò visye. Betty te konn depanse nan moun dò. Kòm kounye an mwen ap pran pòz ou avè Blandine, ou avè Queen siperyè a, sa fè w pa fè Queen nan koupe yon chèk 20 mil dola ban mwen? Paske m si e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou ou. M kwè m su e sèten m depanse plis ke 20 mil dola sou ou, ti visye. Kounye a Blandine ap ba ou, ou tchipe ex ou? Ou tchipe ex ou? Lè Blandine kite moun dò, ou pral tchipe l tou wi. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. Ou remèt mwen 5 mil dola mwen te prete w pou achte machin nan, bat ou poko remèt mwen kòb m te konn ap depanse pou Oh baby m pral nan studio, Oh baby m pa ka mache a pye non, pase se yon atis mwen ye si yo wè m ap mache a pye, sa se yon wont l ap ye. Pou lwe machin tout bagay ou pat konn fè yo? Oh kounye an kounye an wap di ex ou yo ou tchipe ex lè w gade ex ou yo tchipe? Men ou engran anpil cheri Men ou engran anpil Men ou engran anpil Menm si se pa menm ok ex ou yo mete yon non nan ex ou yo e vis yo ye Jameson e mwen menm Betty ki di w sa Jameson e vis yo ye nèg la e fanm latibonit mwen ye e nèg Jeremie ou yo e vis yo ye. E visye e! Kounya w avè Queen, pa vre? Tout bagay ou poste, ou wè m pa janm al nan afè w, m pa janm, lè m wè w ap fè grimas, w al pwopoze, w ap fè tout kaka w ap fè yo, ou te konn fè plis pou mwen, pa vre? But pa m yo pa t konn sou ekran. Tout kaka sa ou wè w ta, w ap fè pou Blandine nan, ou te konn fè yo pou mwen. Ou te konn fè yo pou mwen. But ou pa t konn fè yo o ekran. Lè w konn al pick up mwen nan èpòt, le hotel tout bagay nou te konn ansanm ou pat konn, m konn tout zanmi w yo. Ou m konn tout zanmi w yo, m pat janm tchuipe, ou pat janm konn tchuipe m mwen. Betty m pa ka al nan studio m bezwen tèl lajan tèl lajan. Betty pa janm grate tèt li, si w pat yon engra, ou tap di konsa ou konn sak pase menm si m tande moun ap pale de ex pa pale de Betty. Kounya lap di konsa oh ou pa konn de ki ex lap pale, nou byen konnen se avè m lap pale. Nou byen konnen se ak Map res rive on ke eme cheri al anba Sou sou di sa ou met al anba Pa gen moun kap pale de views la m vin pale avè Jameson Kounye wap pran pòz kounya wap det on super star Jameson Jameson Fè kakòl avè tout lòt moun pa fèl avèm pasem m konn tout anndan fyèl ou cheri. M konn tout anndan fyèl ou. Ou stil ap panse avè m. Ou stil ap panse avè m. Ou stil ap panse avè m paske ou panse de yon ex ou pou tchipe. Fè respè nou. Nou byen konnen anvan Jameson t al renmen avè Blandine l ap pèdi tan Blandine nan nou byen konnen se avè m li te ye. Nou menm bezwen ap vin ouvè kò nou fè kòmsi o e pa avè m l ap pale. Lè mwen menm avè lè m kite Jameson lè Betty kite Jameson. Lè Betty kite Jameson, mwen prete l on kòb pou l ta achte machin, mwen di kounn sa k pase? Tout lajan m te depanse sou ou yo, m pa gen pwoblèm, but sa m te prete w la m bezwen l. Ou tande sa m di w la? M di w sa m te prete w la m bezwen l which is se 5000 dola. Tout lajan m depanse sou ou, kòm kounye w ap date Queen Siperyè pa vre? Di Queen Siperyè la pou l koupe m on chèk 20000 dola. Di l sa non, di l Betty depanse plis ke 20000 dola sou ou. An kon vin tchoupe ex ou. An kon vin tchoupe ex ou. Di Blandine oh cheri ou milyonè koupe yon 20 mil dola bay ti dam sa mwen pase ti dam sa te konn touye vè nan vant mwen ni fanmim. Jenny pala a sitiyasyon map plen moun dò a kaka. E Jenny ki ta pou kotem ki ta pou dim pa pale konsa map plen moun dò. Oh! Kounye a, lè w gade ex ou, ou tchipe? Ex ki konn rete san manje pou l voye lajan ba ou a, lè w gade l ou tchipe? Aah! Gason, nou visye. M wè poukisa m pran fanm kounye a. M wè poukisa m pap tounen bak nan gason. Men nou visye. Kounye a paske w ap date Blandine, Blandine gen lajan, poutèt sa w ap tchipe ex ou yo?

Son ti malere mye, but fò mete nan tèt ou fè tout moun konnen, ti malere sa konn rete grangou poul make sure ou ka pran ou ka pran ou ka pran machin, ou ka pran moto nenpòt sa ou te konn ap pran pou al nan studio, ti malere sa te konn fèl pou ou. Oh so kounya lè w gade lè w gade ex yo ou tchipe? Lè w gade ex yo ou tchipe? Ahh nou menm gason. Wa Bondje tandem. Peyim pou yon lòt gason anko epi Bondje tou touyem. Se pou Bondje pu ahh so lè w gade ex yo ou tchipe baz. Humm So pasem rete dousman m pa pale m pa anmède w m pa fanyan wap tchike tchike tchike ou jwenn Blandine pou ou menm ou panse w fin rive Blandine son rezidans li genyen mwen menm son paspò ameriken m gen nan mounda m kounya la menm nan m konn ede w olye w montre moun ke ex yo pa konn lage w kounya w ap fè moun konnen ke oh lè w gade ex ou ou tchipe. Oh lorade et ou tu baby tout pil lajan m depanse nan moun dò yo men queen ou an queen ou an son milyonè li ye queen ou an son milyonè li ye sa fè wa di queen nan koupe Betty yon chèk 20 mil dola bon m monte twò wo menm koupe Betty yon chèk yon chèk 10 mil dola so lò gade ex yo tchiipe ou salòp anpil Jameson ou salòp anpil ou salòp anpil. Ou salòp anpil Jameson. An e konsa li ye? So just paske ou avè Blandine kounya Blandine gen lajan sou M toujou gen lajan sou akaunt mwen mwen menm. M viv selon de lajan m fè. M pa pral pran pòz milyonè. But pa gon bagay m bezwen achte kounya la m pa achte l bay tèt mwen. So, m ap dòmi dòmi moun yo leve m nan dòmi pou yo fè m konnen ou di konsa ke Ou di konsa e lè w gade ex ou yo ou tchipe e men ou silak konsa avè m cheri mwen menm m pa ret sou ou e fanm m pran kounya m pa nan konpetisyon ansanm avè w kò e se fanm mwen pran se fanm mwen pran m konn ret grangou nenpò moun ta Jameson oswa voye voye live sa ba li m konn ret grangou lè w ap plenyen ban mwen cheri cheri cheri m konn ret grangou pou m voye lajan ba ou. Map domi kounya moun ap levem ap fem konnen wap di konsa lè w gade ex ou okipe. Nan kisa w okipe a? Non cherim, Wesley m pa gen pwoblem 20 mil dola cheri. M pa gen pwoblem sa. Li konnen sa tou. Queen nan pap banm on peni m pa mande queen nan peni. Et dezem pral gen 2 m gita a Jameson. Ou anka pase m pap li comment nou yo. So a Jameson mwen vin pale yon moun voye Jameson voye live la bay Jameson oswa tag Jameson pou mwen. Wap di konsa lè w gade ex ou. So sa vle di ou still panse avek ex ou yo. Ou still panse avem. E mwen k kite w. Wap pran pòz atis ou. Pa gen yon fanm epa yo k kite w. E mwen k kite w. E mwen menm ki kite w? M kite w, m pa bezwen yon dola nan men w, m just di w konsa, 5 mil dola m depoze w pou w achte machin nan, voye l ban mwen. Bon, di m son lajan m depanse nan ou. Ou engra anpil. Kounye a m wè poukisa moun isit, dyaspora isit p ap fè zèv avè nou menm Ayiti ankò. E kounye a m wè poukisa ou p ap fè zèv ankò. Paske nou engra twòp nou menm. Nou engra twòp, nou visye twòp. Ah kounya Blandine ap depanse pou ou gade ex yo ou tchipe Ah ou gade ex yo ou tchipe kounya Jameson Ou tchipe lè konn ap lè konn ap kache kòw al pale avèm baw kalòj paske an nan kay ou pa bon Pase ou rete yon kote kraze kounya Blandine genlè al Blandine genlè lwe nou kay pou nou. M konprann. Dprofet pa fè masisi ankò retire kòl ou menm m pap met tout boudal deyò non m vin pale de sa map pale a so kounya Jameson ou gen lajan wa gon Queen ki milyonè dil koupe m on chèk di oh tout sa Betty konn ap fèm mwen lèm pral nan studio Betty la Betty make sure ou pa pran moto paske ou konn di oh baby e atis mwen ye si yo wèm ap pran moto yap grader sou mwen oh kounya wap kondi Jeep Wrangler kounya. So ou ki t ap bliye Be ou ki t ap tchuipe Betty? Oh! Kounye w ap konti tchuipleng la ou ki t ap bliye Betty? Ah monchè baz, fò w konn kote w soti cheri. Jameson fò w konn kote w soti. Ah! So lè w gade ex yo ou tchuipe? Di queen ou an koupe yon tchèk bay Betty.

Anvanm mouri Jameson mwen fèt machan Desalin mwen leve latibonit Jameson anvanm mouri m tande yo di w nan dyab anvanm mouri wap vin mande m padon an wè m pa janm wè m fèmen dyòl mwen m pa janm pale anyen m fin konn se kòb m prete w la m pa janm pale anyen m pa janm pale de ou moun poze m kesyon de ou m pa ret sou yo nenpòt sa w di m pa ret sou yo pa vre m fè respè m pa ret sou ou tout kaka wap fè bòz ou yo wap fè a m pa ret sou ou Jameson so tanpri wi D-Perfect. Lè wap pale de ex ou yo mete yon non nan de cheri. Pase m konnen nou engra, m te konnen gason engra wi, but ou fèm vin konnen poukisa m pa vle ede moun ankò. Ou menm ki banm rezon poukisa m pap ede moun ankò. Ou tande m? Èske ou tande m? Oh cheri, si w gon moun Ayiti ki ka fè papa m jwenn job konstriksyon,

M ret, m ret, m pa ret nan bò w. M ret avè madanm mwen. M ret avè madanm mwen, m pa janm sou bò w. M pa, lè, bon, lè m ap fè live, si w gade anba live mwen, moun poze m kesyon de ou, m pa reponn. Jameson chanje, m gen tout sekrè w, pa fè m kraze w nan Etchamala. Konnen pi gwo sekrè w genyen ki ka fè yo mete w deyò nan Etchamala, Betty konnen l. Bat bounda w. Bat bounda w, chanje moun, chanje Betty gen tout sekrè w, bat bounda w, Nadège chérie. Bat bounda w, map fè wè tou anayè tchama la tankou, tankou son moun yo pat sonje menm. Bat bounda w. Menm si m konnen Shabba son moun menm jan avè w li ye. Bat bounda w, map met sekwe w deyò. Wè m poze m dousman m pa anmède w. Tanpri. M pa anmède w non. M pa anmède w non baz. Tout moun konnen se lè m fin kite ansanm avè w, lè m fin kite, lè m fin kite w pou grapyay, pou ti visye, m kite w. E mwen k kit ou. Fò fè pèp Facebook konnen tout kote konnen se mwen k kit ou. Ou fè tout moun panse se yo menm ki se ou menm ki kite m ap pale kaka de mwen wè m pa janm di anyen. M pa janm di anyen. M pa defann tèt mwen m pa di anyen. M kite tout moun ap panse. Tout moun di oh m pa menm konnen w, m pako janm rankontre w yon fwa nan vi m. Wè m pa janm di anyen. Ou sanwont ou visye anpil baz. Ou grapya anpil baz. Kounya ou wè Blandine ap fè sa lap fè yo. Kounya ou panse ou fin rive? Ou bliye si dosye w nan men m? Ou bliye Sendomeng e nan men w dosye m ye? Bat bouda w Jameson. Bat bouda w Jameson. Bat bouda w. Telefòn mwen an pral mouri Jameson. Map fè 10 minit ankò Jameson. Gade Jameson. Si e de mwen wap panse pa panse avè m ankò tande cheri. Pa panse avèm ankò pase son fanm son fanm kap banm dwèt kounya. Son fanm kap boure dwèt nan bouboun mwen kounya. Ou tandem? Pase ti bwa w twò piti. Ti bwa w twò piti, chonje m gen tout sekrè w. Bat bounda w. Bat kiyès kap map fè jalouzi pou li. E mwen ki kitel map fè jalouzi pou li. M kitel, m pretel yon kòb m di pou voye kòb la ban mwen li di non olye li ta voye kòb sa ban mwen, li ta mete tout foto toutouni m nan lari. E lè sa mal nan Pepnews m avili l, m di pou l voye lajan m ban mwen. Kounya li fè fake paj monte kote l di konsa oh li te gen mennaj tout bagay sa. Jameson te janm di m sa yo? Jameson! M poze m! M poze m pa nan afè w. M wè tout kaka wap fè sou Facebook la, m pa nan afè w. Tout buzz m wè ap kouri yo wè m pa nan afè w. Sonje se kwa nan menm. Sonje se kwa nan menm. Bat bounda w tande. Blandine pa konn a ki moun li an afè se mwen ki konn a ki moun mwen an afè. Ou tande m? Se mwen ki konn a ki moun mwen an afè. Blandine pa konnen w jan m konnen w nan. Blandine panse w Blandine konnen D-Perfect. Mwen m ap pale avè Jameson. Blandine e D-Perfect li konnen. Mwen m ap pale avè Jameson. Sonje dosye w nan menm cheri. Wè? M fin pale. Lè wap pale cheri, anvan ouvè dyòl ou pale de ex ou, kit se mwen menm kit se lòt ti dam nan m konnen m zanmi l lan, m vin zanmi n kounya, kit se de nou menm wap pale, korije dyòl ou. Anvan w rive sou Betty, di Blandine, eh cheri, ti fanm sa te fè anpil mwen wi, ti fanm sa te achte poul pou mwen wi, ti fanm sa te konn fè zèv pou mwen wi. Anvan w vin ouvè dyòl ou pou pale. Ou tande? E Betty kap pale anvan m, m tande w gen lwa, m tande w di w sèvi ginen, cheri m fèt latibonit m leve latibonit. Sèl sa m ka di w. Sèl sa m ka di w. M ap dòmi dòmi mwen byen rilaks mwen, nan ti kay m ap peye a, m ap travay di pou m peye a, m pa anmède w, silvouplè pa anmède m. Pa anmède m. Enjoy Blandine jan w kapab enjoy Blandine. Ou tande sa m di w la? Pase Blandine pa prèt ansanm avè w. Ou pa gen bwa enòf pou Blandine. Pase se yon ti bwa konsa w gen, ou pa gen bwa enòf pou Blandine. Tout enteresant kaka kap fèt yo, m konnen yo. Paske m te ladan yo tou. Ou te fè plis pou mwen Jameson, ou te tèlman fè plis pou mwen, se nan social media nou pat ye. Tout kaka tankou mande maryaj tout bagay mou ap fè kaka yo, m konnen yo, ou fè plis pou mwen deja. Ou fè plis pou mwen deja. Just paske ou wè m poze m pa anmède w tanpri, tanpri mesye. Lè wap pale de ex ou yo, tag non moun a kiyès wap pale paske ou konnen mwen menm m gen tout dosye. M gen tout dosye nan mundo, ou konn sa deja. Tout dosye w nan sendomeng e beti k konnen l. Poze moun dò tande. Poze moun dò. Epi tou anvan w vin radote pale de ex ou yo, di Blandine ah ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Fok Archi ouvè bouch ou pou di sa. Fok a ouvè bouch ou pou di ti dam sa te fè anpil pou mwen wi. Humm. M pa prete m ale, sèl sa m ka di nou, voye laj sa bay Jameson. Di Jameson konsa anvan l ap pale de èks yo, lè l gade èks yo l tchipe yo. Ni mwen menm, ni lòt ti dam li te nan ka ansanm avè l la, nou te fè pou li. Ti dam sa, lòt ti dam nan, lòt ti dam yo fè lòt ti dam nan pi mal, ou fè yo mete ti dam nan nan lari. Bon mwen menm mwen k ap koresponn avè w, paske mwen k nan peyi etranje. Ti dam nan pè moun dò, mwen m pa pè moun dò. Tout sekrè w nan men m. Jameson! Jameson! Jameson! M site non w 3 fwa Jameson. M fèt Latibonit, m leve Latibonit. Lè w ap radote, fè kòm, konn kòman w ap radote. Ou gon ti zozo tou piti nan moun dòm ou, w ap bat moun dòm, w ap fè tout, tout zozo w gen an p ap satisfè Blandy. M konnen Blandy ne pou bòz li avè w. Ti zozo mwen gen nan moun dòm la pa ka satisfè Blandy. So bat moun dòm nan de cheri. Betty vin pou ou. Betty vin pou ou. Lè w ap pale, m di w, di a kiyès w ap pale. Di a kyes wap pale wi. Di a kyes wap pale. Paske m pa nan kaka ansanm avè w. Ou wè chak jou m vini la m byen rilaks. Tout moun ap radote di sa yo ap di. M pa janm reponn kesyon de yo. Silvouplè, lè w wè Betty, kòm m gen, kòm m wè w ap panse avè m toujou. Bon mwen menm m pral gen 2 zan a madanm mwen m pa sonje w. Tout kaka w ap fè yo, mande maryaj tout bagay sa yo tout, m wè se bòz yo ye. Paske kote w pral jwenn lajan pou w achte flè, pou w achte bag met nan dwèt Blandine? Kote w pral jwenn lajan sa? Ki kote w al jwenn lajan sa pou achte bag pou met nan dwèt Blandine? Ki kote? Ki kote kokorat? Ki kote? Kote w pral jwenn lajan sa? Sèl sa m ka di w, anvan w vin ouvè djòl ou, si e de betiz w ap pale anvan w ouvè djòl ou, di bòs ou a, kòm m tande madanm ou se yon bòs li ye, di cheri, ti fanm sa te ede m anpil ou koupe l yon tchèk. Ou tande? M pap pale avè w ankò, dènye fwa m pale avè w, m pap pale de ou ankò. Ou tande m Jameson? Dènye fwa m ap pale avè w. Ou vin, m ta tande w pase kwochi senpleman, m ap met moun deyò deyò. Chonje mwen menm nan Sendomeng e mwen ki gen dosye w. Se mwen ki gen dosye w. So ti bagay w ap fè sou Facebook la pou Blandine ka antre w nan Florida bat pou l fè l. Pase Assoun Blandine ou mennen w nan Florida, m konnen w pa prèt a Blandine ki ou menm. Ou renmen fanm wouj?

A ki lajan? Blandine achte bag li al Ayiti vin jwenn w avè tout flè l yo wi. Kote w jwenn lajan an? Kote w jwenn lajan an? Ki kote w ap travay baz? Di m ki kote w ap travay? Bon avan yè la gen yon zanmi m atout w avè Queen nan ki bòs la, avan yè la gen yon zanmi m ou mande l pou w di l sa pou l voye yon laptop ba ou, li te pral voye l se mwen k di l non pi kò l voye l. E mwen k di l non pi kò l voye l. Wap pran pòz wap mande Blandine maryaj. A ki lajan w achte bag sa baz? A ki lajan w achte bag sa? Fè tout moun Facebook konnen, fè bay moun Facebook resi bag sa. M vle w fè moun, bay moun resi, bay moun Facebook resi kote ou menm ki achte l non w sou li a. Kokorat, kounye w ap pran pòz ou sou afè. Ou konn sa m ap di w? Di Blandine konsa, m pa gen anyen avè Blandine non, kòm m wè se e avè w li ye kounye a, m konnen w pa, m konnen w pa ka sipòte Blandine. Ti zozo ou tou piti m konnen w pap ka sipòte Blandine. Sèl sa map di w, anvan w ta vin pale de Betty yo, sa w ap pale a, pa kite non Betty soti nan fèy bèk ou, paske Betty te bon pou ou. Betty te bon pou ou. Anvan w vin pale kaka de mwen, di bòs ou a, di bòs ou a avè fanm ou yo a, di l konsa, ou konn sa k pase? Koupe fanm san w tchek non. Paske fanm sa te konn fè pou ou. Gras a mwen menm ki fè, gen moun ki pat konnen w, si m pat al pa vil ou fè moun pou ou, gen moun, pou jous kounye a pa tap konn kiyès ki rele D-Perfect la. So bat bounda w Jameson. Chak 6 mwa m Sendomeng tande. Chak ti mwa m sendomeng tout dosye sendomeng ou yo nan menm bat bounda w bat bounda w bat bounda w ou panse blandine pa lontan nan florida bat bounda w bat bounda w sèl sa map di w anvan w vin ouvè dyòl ou pale de beti make sure ou di ou di fanm ou an ou di madanm ou an fiyanse w la nenpòt sa l ye a di konsa koupe ti dam sa yon chèk pase lè m te nan moman soufrans mwen lè m pat ka ma lè m menm moto m pat ka peye ti dam sa te konn la m mwen so pa ouvè mounda w pase tout sekrè m nan men w tande. Tout sekrèm nan, tout sekrè w nan menm. Ou konnen chak ti mwa m sendomeng. Ou tande? Anvan, non, nou panse e Jameson ki achte bag la, kisa Jameson pral achte bag la? Kot Jameson jwenn lajan pou l achte bag la? M pa nan kont avè Jame, m pa nan kont avè Blandine, m ap vin pale avè nèg Blandine nan. Nèg Blandine panse ki son afè a, m ap fè l konnen, tout moun konnen l. Tout moun konnen l. E si Blandine ap anmède moun dal tout ti fanm li genyen lap fè kaka yo nan moman la m konnen li toujou ap tèt yo, map fè yo vini la vin fè Blandine wont. Pase li panse Jameson avèl, Jameson avèl se menman? M konn tout dos yo. Ni ti fanm New Jersey a, ni ti fanm Miami an, ti nonm ki fot lala la, mwen menm avè lòt ti dam ki Ayiti, lòt ki Sendomeng nan nap met ansanm, nou fè Blandine wont ki moun ou ye. Bat bounda w. Ou wè Debe w bon se byen bon? Bat bouda li ye tande. Bat boulè w li. Wè m poze m sou ou, atout ou vin fè kakò la nou fin pale m pa janm rive sou ou, poze moune w. Pase relasyon li a Blondine nan m ka kraze l nan jodi a la si m vle. Avè pwouv mwen genyen m ka kraze relasyon sa so bat boune w. Pase Blondine ap mete w anlè w panse son afè w ye. Pou mwen menm w ap toujou ret yon kokorat pase mwen k t ap ede w. E mwen k te konn ap fè tout bagay pou ou tande. M pa janm fache avè moun, so fèmen dyòl ou. Lè w wè Betty pa pale de Betty pa gade wout Betty. Pa gade wout Betty. On sèl moman pou ta gade Ruth Betty sèl si w ta vin Florida. Sèl si w ta vin Florida. Ou tande pou gade Ruth Betty. Ou pa ka anso avè m ou konnen m gen tout dos yo. Bat bouda w Jameson! Bat bouda w mwen m avè lòt 6 medam yo n ap met ansanm. N ap fè menm Ayiti w ap kite. Bon w ap tèlman kite Ayiti w pral Sendomeng ou pral antere tèt. Ou tande sa m di w la? Chak 6 mwa m Sendomeng. Sèl sa m ka di. Ebyen timoun m ale. Make sure nou fè Jameson wè live sa wi. Make sure Jameson wè live sa. Paske sèl sa m ka di w Jameson, bat bounda w. Ou fè tout moun parèt tankou son ti sinamyon m t ap depanse lajan sou w. Wè m pa janm defann, m pa janm vin di anyen. Sa k fè m pa janm vin di anyen, m di w konn sa k pase, sa pase li pase. Ki rezidans Jameson pral jere? Blandine pral bay Jameson rezidans? Bon, lè m konnen Blandine pral bay Jameson rezidans, sa m ap fè mwen menm avè lòt 7 medam yo vini, nou vin lage dosye Jameson ba li, l ap jwe ap Jameson nan yon minit. Lap djòl lap djòl Johnson nan yon minit. E mwen k konn a ki moun Blandine ye. Blandine pa konn ki nèg li gen nan men l lan tande. Lè w fin kraze relasyon an panse li pral pran ou ankò. M bezwen relasyon avè l. E mwen k kite kokorat la wi. E mwen k kite Jameson. Jameson pa ka satisfè men mwen k kite Jameson. Lè m fin kite Jameson, m te prete yon lajan m di pou l ban mwen l. Sak fè nou konnen mwen Maverick Johnson te konn pale e lèm prete l lajan m di pou l ban m lajan li pa vle ban mwen l, m al nan Pink News m al fè moun pou li pou l voye lajan m nan ban mwen. Mwen nou tout konn ap joure m oh tifi sa lèd, ti sina tout bagay wè m pa janm konn di anyen m kenbe anndan. Johnson ou gen yon lòt chwa ankò tande. Ou gen yon lòt chwa ankò pou mete tout kaka moun dò nan lari. Tout kaka moun dò nan lari, fè respè w. Restavèg Blondine Pase Blondine m pa konn ki moun ou ye mwen m konn ki moun ou ye Restavèg m konn ki moun ou ye M konn ki moun ou ye pa kite non betiz soti nan fèy bèk ou ankò nene Sèl sa m ka di w Sèl sa m ka di w Ou konnen nan sendomeng rès ou konnen kòman e la tout afè w ye nan men m. Nan sendomeng ou konn sa pa vre? Ou konn sa pa vre? Sèl sa m ka di nou, fè lav lari jèn jèn jèn Jameson, si Blandine fache pou janm pale avè nèg li a, di Blandine pou l koube m on tchèk, epi m ap sispann pale de nèg kokorat li a, de grapyay li a, gen nèg ki pa kanpe sou anyen l lan. E vwala ou menm, gen pou w reyaji, gen pou w bay pozisyon pa w, Pou di kote w kanpe, ou menm nan kad zen sa a k ap devlope jounen jodi a sou rezo sosyo yo, ou menm w a bay dizon w, ou menm k ap swiv videyo a kòmante, like, pataje videyo sa a, w a di ou menm kòman ou konprann, n ap tann kòmantè ou yo, rete konekte chanèl pa w la, a trè byento pou yon lòt videyo.